Defans ki jwe pi bèl foutbòl sou l'ère de Deschamps. Men, rezon an te senp.
Ou gen Dimitri Payet anndan teren an, Griezmann nan ekip sa a. Se evidan. Paske, youn nan bagay ou sot di la ki markan, se ke Lafrans pa gen bon ren teren. E foutbòl modèn nan mande jodi a fòk ou gen ren. Fòk ou gen de jwè serebo ki kapab kreye pou ou, konsève pou ou, imajine pou ou. Donk, foutbòl pa jwe sèlman avèk ren. Se vre ke animasyon an, se pa yon grenn moun k ap fè l. Li pa depann totalman de yon grenn moun. Men. Men se eleman yo, se eleman yo ki pral ba w, ki pral fè ansanm nan byen mache. Donk se, pa egzanp, se 2 milye de teren yo genyen, se 3 milye de teren, se 4 milye de teren gen yo, plis atakan yo, e latewo egalman, e menm defansè yo, se yo k ap fè animasyon ofansiv la. Donk, si w pa genyen, e milye yo ekstrèmeman enpòtan. nan tranzisyon balon an, nan animasyon ofansiv la sitou. Donk si w pa gen milye kreyatif, ou pa gen milye k ap pote balon, ki kapab òganize jwèt pou ou donk, ekip ou ap manke, ekip ou ap manke rode, ekip ou ap manke, ap manke pwodui foutbòl donk. Men kanmenm, Deschamps li menm pa bezwen pwodui twòp foutbòl tou non pou l rive lwen, pou l fè gwo pèfòmans nan konpetisyon an. Gade ekip de Frans lan nan koup dimond 2022 a, Mawòk domine yo men reyalism yo, eksperyans yo fè yo bat Mawòk. Yo yal fè final la e yo manke vòlè final la sou Largentine yo manke fè hold up la. Men se nan ki sistè, se nan ki sistèm, nan ki foutbòl Deschamps sòti tou. Pa bliye, pa bliye Deschamps se se jwè Juventus, se jwè Valence, se jwè Marseille. E menm ekip li te ye 98 la, ekip ekip Aimé Jacquet. Pa gen gwo foutbòlè. Wi se se se e menm e menm ba. Paske Deschamps wè 98 jan Lafrans chanpyon, yo pa jwe gwo foutbòl, yo pa jwe bèl foutbòl, yo chanpyon. E epi donk li fè l 2018, li re kòm antrenè li reyisi. 2022 ankò. 2022 ankò, li manke li manke fè back to back. Donk pa Deschamps pa pral chanje anyen. Bon moun pa atann ke sou l'ère de Deschamps pa atann ke Lafrans pral jwe bèl foutbòl. Dayè pa gen twòp milye kreya kreyatif epi Deschamps li menm se se plis l ap goumen pou l pa pèdi. Donk Men Deschamps pa se pral seryezman ekip ekip sa gen dan pou l al pou l al chèche yon lòt kouwòn paske Men La France genyen lè mèyè jodia, Mbappé, Dembélé nan menm ekip la, ou Michael Odlizé nan menm ekip sa, Dembélé Ballon d'or nan menm ekip sa, donk gen des atouts majeurs en attaque. Men an palan de sa, se vè ke nap di Deschamps pa rapò a sal montre, Deschamps se kan menm, Deschamps se, se, se 14 ans, 14 ans de règne, 14 ans. Son gwo antrenè tou Deschamps ye. Wi son. Pa bliye ekip Monaco ki fè final Champions lan 2004, se Deschamps wi, ekip ki gen Roten, Evra, Dado Perso. ki genyen Morientes ki sot nan Real Madrid lan se Deschamps Marseille pral chanpyon de France dènyè fwa a se avèk Deschamps kòm antrenè wi. Wi se avan 2010.
Pa bliye tou ekip ki desann aprè kesyon kesyon Calciopoli e la Juve an se Deschamps kòm antrenè tou Deschamps gen yon bon CV kòm coach ou ka toujou kritike stil jwèt li an ki dekriye men li gen avèl men li gen avèl e de ti moso li te ka pran Euro a e E la bon e se 14 ans de règne depi aprè la frans aprè euro 2012 la ekip sa te nan men loran blan loran blan fè 2 ans nan tèt ekip la aprè aprè eskandal e koup di mond 2010 la loran blan pran ekip la nan men remon domenèg epi loran blan pral kite aprè euro 2012 la e dechan la depi aprè donk. Premye tounwa majè li se la koup di mond 2014. Se Lalmay ki elimine yo, yon gòl de Mats Hummels an kar de final. Lè sa yo te ka pase wi. Ekip Benzema. Wi se te yon bon ekip wi men yo te pè match la tou, yo manke jwe lè sa. Epi yo fè yo fè demi yo fè final euro 2016, Pòtigal chanpyon sou yo. Yo pral 2018 chanpyon du mond, 2000 koup dewòp 2020 ki fèt an 2021 pou kowonaviris Lafrans fè fyasko, elimine an uityèm de final pa Laswis an uityèm de final. Aprè sa pral gen.
E 1 an aprè, 2022, yo fè final koup di mond. Lè Benzema tounen an tou yo gen Lig de Nasyon an tou. Epi an 2024, 2 zan pli ta, yo fè demi final koup de. Ekip sa pa janm pase twò twò lwen. Sou eksepte Euro 2000, Euro 2020 an ki fèt 2021 an kote yo elimine nan uityèm de final, ekip sa ou pa ou pa ka antere ekip sa nèt. Donk e pasaj Deschamps nan ekip sa se an tèm dakonplisman, an tèm de twofe se son reyisit. Se fò. E menm lè donk ou pa pa gen bèl foutbòl men se rezilta avan tou. Nou pral pran poz lan, men avan tou nan 19 mars 2024, Real te anonse Thibaut Courtois blese, Lunin ta pral vrèman pran la relèv ki fè gwo kanpay Lig dè Chanpyon k pral genyen Lig dè Chanpyon an. Se nan menm dat lan ke Real anonse vrèman blesur gardyen Bèlj lan. Donk pa bliye Real pral gen pou l jwe Bayern Munich nan pwochen tou Lig dè Chanpyon Se te menm pakou lan City Bayern avèk Lunin, la ankò se City, se Bayern ankò, èske se yon sòt de pwofesi, èske se prèske menm desten an ki. Oubyen èske se yon senpl koensidans. Ou wè, donk se, se, Real pèdi youn nan meyè jwè l pou sezon an Gims. O wi, bon, Courtois se, se kadre, se youn nan, se, se pi gwo, bon se pa gen dout, se, se pi gwo pòtye k gen la, pi gwo gardyen sezon an. Sa fè, sa fè kèk tan se meyè gardyen omond. O wi, donk, e, donk Real pèdi yon, yon jwè kadre men. Ah i wi, tankou jan di la, iya de sla dezan lè Courtois te blese, Hoululin te montre ke l gen kapasite pou l pou l pou l ranplase valableman Courtois e kenzyèm Lig dè Chanpyon an se se Hoululin se te youn nan gran atizan kenzyèm Lig dè Chanpyon an paske ou pa ka ranpòte Lig dè Chanpyon si w pa gen yon bon gardyen nou sitou lè w pa t gen yon ekip ki te gentan trè fò defansivman e m kwè ke Hoululin kapab dayè li te fè yon li fè yon bèl antre avan yè. kont Sitil fon bèl antre, fè kèk bon arè. Men kou men fòk nou dakò tou Lolin pa Koutwa. Lolin pa Tibo Koutwa men Lolin se se kanmenm yon bon gòlkipè ki kapab plouzoumen ranplase Tibo Koutwa. Donk e Se pa Rèn nou pral jwe. Wi wi. Son kou di, son kou di pou pou Real absans Koutwa. E donk si n ap pale de n ap pale de non sèlman yon kad e son son jwè ki ki se vre pa pa Verboman ki pa pale toutan men se se son jwè ki gen enfliyanse sou gwoup la e men men Lunin tou se pa tankou jan n di l la li te la li te nan kenzyèm lig dè chanpyon an se pou pòt se k fen k ap vini ki pa gen eksperyans donk Lunin Lunin gen kanmenm gon gon bòn eksperyans e èske sa kapab e desizif sou sou seri Real Bayern nan e donk petèt nou pa konnen nan nan ki etadfòm Lunin ap rive nan nan kar de final sa men. E Loulin ka li ka ede e li pwouve sa li pwouve sa li pwouve sa il y a de cela 2 zan. E epi donk se pa se pa sèl gòlkipè tou ki ta kapa ki ka fè Real pase kab final sa. Wi men souvan lè Real pral gen Lig dè Chanpyon li toujou apiye l sou yon bon gòlkipè paske Real se ekip ki konsede anpil okazyon de but. Se ekip jodi an ekip jodi an ki konsede plis okazyon. Sonje statistik nou te wè an 2025 lan. Courtois se gadyen ki pran plis gòl sou ane an. Avèk gazè tout nanm nan dok real konsede anpil anpil gòl malgre se de real madrid nap pale se se mèyè ekip nan konpetisyon an dok koutwa mbape se se mèyè jwè real kounya la nou ka mete nan nan nan sèk sa vini e valverde men e dimansyon talan koutwa genyen nan nan nan nan kan an soulin nan se enpresyonan gen de match se se sèt uit arè desizif dok li li souvan solisite el soti le gran jeu trè souvan nan big match yo Donk menm dènye match kont City an la malgre City ap jwe an enferyorite nimerik, Courtois a ete enòm. Donk se se yon gwo gòlkipè e Real pèdi yon yon gwo jwè, yonn nan meyè jwè l sou sezon sa a. Men kòm ou di kou Lunin nan li menm li genyen deja, li abitye a joute ewopeyèn yo, gwo match yo. Erezman pou erezman pou Real yo yo gon doublure ki valab pou Courtois. Erezman pou Real yo gon doublure ki valab e ki pwouve sa deja il y a de cela 2 ans. Wi men Real ka bat a. Mwen sa bay mwen bay vre. Kounya la match Bayern Real nan Madrid la se pral yon gwo chòk. Si City an nou te wèl kòm yon match yon klasik dayè avan seri an tout moun te di ke City favori. La ankò se pral lè menm zistwa, lè menm refren ke Bayern favori. Wi sof ke seri sa pa rapò a sa Real sot fè, Real ap rantre avèk plis respè. Pa sèlman pou 15 lig dè chanpyon non. Bay moun yo te prèske bliye 15 Lig dè Chanpyon an, yo te prèske bliye tout eksplwa Real fè sè dènyè zane an Lig dè Chanpyon an. A piske s on pèfòmans resant Real fè, s on gwo pèfòmans resant donk kont City, donk y ap rive nan seri sa avèk plis respè e menm Kompany, Kompany, Bayern, tout obsèvatè yo ap gen plis respè pou Real. E m panse ke sa pap twò sa pap twò jwe an favè Real. E paske pafwa lè advèsè la pa pran w o serye epi sitou konpetisyon an souri avè w donk li plis fè w bliye. Donk sitou kont City e pa egzanp seri kont City a si obsèvatè yo atann ke City pral bat Real fasilman pral kalifye fasilman e Guardiola tou taktikman pa prepare match li. Si ti pa janm. Eske pa prepare taktikman oubyen il se fè manje taktikman? Bon, oubyen tou, bon nou ka di tou lè 2, nou ka di tou, nou ka di youn oubyen lòt oubyen tou lè 2. Donk, sa k vin fè ke Real pwofite de sa tou e Real te byen prepare e e pase City yon 5 a 1 nan lansanm. Donk se se te se yon seri ke Real pran wo la men, pat gen pat pat vrèman City vrèman pat a la hauteur. Donk, kont Bayern m panse ke

Tout bagay ka pase men kanmenm sou papye Bayern fè fawol devan Real. Men o Real osi an atak se Kylian, se Vini, se du trè lou, se du trè lou.
Sof ke lòt atak la, pa egzanp, bon Real menm se pratikman yon duo ki genyen, se Mbappé, Vini nan atak la. Men jodi a Real ka konte sou yon jwè tankou Valverde ki bon nan gwo match yo, ki gon pye ekstraòdinè. Men Bayern ki gon yon trio ki an feu, Oliz, Luis Diaz e Harry Kane. Donk rete tri dri dan sa li vrèman pa fasil e gen e tri dri dan sa tou gen anpil konplisite e konplemantarite nan dan li. Se sa ki fè fòs triyo sa. Se paske se pa 3 nèg k ap fè gòl men se 3 jwè ki enplike, ki solidè, ki jwenn youn lòt lèzye fèmen Yo konn jwe foutbòl tou. Michael Olise son regal. Agoch ou gen yon virvoltan Luis Diaz. Depi a Liverpool nou te wè talan sa. Pa egzanp apre. Menm an ekip nasyonal son bon jwè. Apre match apre match Bayern Atalanta hier la Jamaica a gen non Luca Toni se Luca Toni ki tap kòmante match la epi. Se ansyen jwè Bayern. Wi li li li li di ke li te vle wè Harry Kane e li felisite Harry Kane e dil ke se li se pi bon nèf ki gen aktyèlman. Donk pa gen dout nan sa, e Harry Kane se, ou ta ka di se, se.